Salut mes amours kòman nou ye depi nou wè vizaj sa epi nou tande vwa sa nou deja wè se aktris pa nou an Vava ebyen eh mes amours depi nou wè kamera m brake konsa tou nou gentan wè sa son prank ke m pote pou nou donk jodi an kiyès m pral prank. Se Naya. Naya gen pou l vin mete yon peruk nan men mwen. M ap fè nou konnen ke guys mwen kòmanse aprann mete lès. Donk Naya se youn nan mannken m yo ke m pral fè staj. M fò wi, m fò. Men, l ap vini la pou l ban m mete yon peruk pou li. E bon, li gen tan di m li nan wout deja. Paske li pa ret twò lwen m. Epi mwen menm menm. Map tou profite brake kamera a pou m ka prank li guys. Nou met swiv ansanm avek mwen pou nou wè koman sa pral pase. M tande yon moun ap klaksone anba bon mal gade pou m wè si se pa li k gentan vini. E nou menm ki potko abone avem pa bliye Tale tale tale Map vini map vini map vini Mal gad si se pa li. Wouyy mes amours kèm te manm kèm manke sote wi m panse te li epa li m patap gen tan ranje kamera epa li son kòl mado ki te pote yon bagay pou mwen donk mes amours bon m al fè vit pou m al branche kamera m yon kote la m pral mete l nan salon an. Epi pou nou wè kòman sa pral pase m pap gentan di nou sou kisa prank lan pral baze bon nou konnen m deja men surprise mwen renmen bay. A few moments later.

Sak pase papa e madanm ap fè avèw. Oh Naya gadon zen. Men mwen menm wi. Li pa pa tann tande papa m cho m poko ap met pent lan m poko menm rive la m chalè ap touyem kite m al pran divan non. Kite w al pran divan e pa pent ou vin mete? M menm m pa poko konn jan w poulòp nan chanm nan konsa. Bon mwen nik tande ti dam nan di konsa chanm oh. Mwen m pa vle moun antre nan chanm mwen ankò non pitit. Ou pa konn sa? Non, sa sa nouvo. M pa vle moun antre nan chanm mwen ankò paske wè, pou m evite des objets perdus, m pa vle moun antre nan chanm mwen. Ok? Sèl sa m ka di. Kòman sa? Bon depi depi tann dat nou konn ap fè sa, ou pa janm konn di m sa gen konbyen fwa bagay pèdi nan chanm ou? Nan pale Epi tou wè jan si tou jan wap antre kòm si ou ou vin met yon perik bon mal pran chèz pou ou pase ou m pa konprann ou menm non. Humm e sou ga sou Si se si si ou si ou pa mete perik lan di m pa mete l m met ale. Non m pa renmen jan w fè l la ou vin met yon perik dayè m deja pèdi bagay mwen nan chanm mwen deja

Ou vle di se mwen ki vole bagay. M pa di w vole bagay mwen non. A plizyè repriz m pèdi bagay mwen nan chanm nan. Ok? Ok. Men sa k. Ban m chita byen.
Jan w antre a tou fè m sispèk. Jan w an li k pran li k vini. O. M pa t di w m. Ou vin mete w perik chita pou w met perik lan. Lè fini tou wè avè w. Ou sonje kilòt Victoria m t achte nan mòl la m te di w yo a? Ou sonje? Lè w t ap gade yo, w t ap wè yo. Retourne sa w te di m nan, janm antre an Koman jan janm antre an fòs sispèk lan papa? E kreyòl m pale Naya, e ou menm tou ou pale kreyòl trè byen, e ou konprann sa m di an trè byen. M pa gen ankenn literati ni disètasyon m ap fè ansanm avè w avèk sa m di an. Ok? Non, ou kòmanse fè m sezi. Kisa w sezi an? M vin la. On chan moun kan galope janm vle ou vle. Ah men li pa on ga vwala ah men bagay lan ou konn galo nan ki chanm ou konn galope a? Nan chanm ou an papa. Non men se pou sa. Bon depi m fin lave e andan chanm nan m toujou antre men kounya ou entèdi men wap pale pou w di m pèdi bagay. Non men chanm nan pa on savann cheri kòman ou konn galope jan ou vle a mwen m pa renmen mo sa ditou se sak fè map pede pèdi bagay wè avan yè kilòt yo te ou a wap gade an. Sa ou t achte nan mall la ou te di m ou pral achte tou ui depi depi yè m gen randevou avè w pat vini an ou t ap gade yo kòz ou renmen bagay sa yo ok m pa vini ou pa konn sa ki fè m pa vini m pèdi youn ladan ou pèdi yon wi ok ki vle m ou pèdi yon ou pèdi yon sa se sa se sa se ou menm chèche chèche kilòt ou sa k pou di w li pa tonbe dèyè kabann ou sa k pou di w pa lage l dèyè kwafèz lan ou pa ka di w pa konn chanm mwen byen manman.

Dayè gen salon la, gen sal a manje la, gen balkon la. Donk gen plen kote pou chita. E si tout fwa ke pi pike wou, ou ka jis ale nan banyo a. Ou tande sa m di w? Donk evite antre nan chanm mwen paske avan e jan ou vole kilot mwen anndan an, e bagay m pa renmen. Vole kilot? Koman vole kilot ou an? Bon m pèdi le. Ou pa trete m vole papa? Kounya menm m ta bezwen vòlè yon ti kilòt m ta pral vòlè. Kisa w eksite a la Naya? Ou an kolè w.
Non, ou tou kontre. Pèmèt ou? M ta anvi vòlè, se kilòt m ta pral vòlè. M pa di w te vòlè yo non, men jan m te wè w ap gade yo a, jan m wè m pèdi li, m sispèk ou ka mete l nan valiz ou e m ap chache l, m ap chache tout kote m pa wè l.
Ou te gen sa pou mwen? M pa t gen okenn sa pou ou. Non, si w pa t genyen pou mwen, w pa ta ka lage l nan figi m konsa. Kòman m nik vini la, m vòlè kilòt ou. Ou konn wè m, ou konn wè m ap vòlè deja? Yaya e kè an ba li. Sa w panse m son ti visye? O!
Mwen menm pa t panse sa pou ou tou non.

Kidonk sim pèdi yon bagay an nan chanm nan e map chèchel m pa wè ke janm di wap gade lòt moun wap admirel la. Non janw pa nan sanm avèm nan la mandew vin mandem oswa dim m vòlè kilòt ou. Janm di w wap m pa mandew ok non sa pa rele mande. M te nan 3 kilòt kem t achte avan yè nan mòl lan m pa wè youn eske se pa ou k te metel nan valiz ou lè w tap prale a. Sa mwen metel nan valiz mwen an.

M te ka la ap repete sa l pa t janm panse. Ou wè, e bagay sa k ap touye m. Kòman m. Maya, pa konn pale tou lè w a bezwen gade l pitit. Chita pou met cheve a, mwen menmen cheve w vin met la a. M pa nan pale anpil avèk moun. M pa nan bay sa m. Sèl bagay, ou pa bezwen met espò ke w pral ka antre nan chanm mwen ankò. Pa manyen valiz mwen. Ou p ap met cheve a w di m? M p ap met cheve a ankò.
Paske moun isit. Se frekan wi minis se derespektan yo pa respekte figi moun yo ranse ak figi moun nenpòt jan yo vle se zanmi m zanmi w abitye w abitye ansanm avè m e pa fòt mwen m gentan ba w twòp dwa amitye an près m pa di l pwès m pa di l kole. M pa di youn ladan l. Yon sèl bagay mwen menm ki pè di m pa eksite konsa men m wè ou menm ou pi eksite pase m. Men kòman pou ou? Si w gwo kò pi eksite pa yon. Sa pa e pa la fen di monn non. Ou gen rezon pou di m sa. Sou moun ki nan kò m. Eske se la fen di monn? Non m twò sou moun. Yon moun ou vini e antanke zanmi m pale ansanm avè w. M jis di w konsa ou pa t dwe pran tèt ou dèyè m. Ou te sipoze mande m ni. Ou pat sipoze prann dayè se pa premye fwa map pèdi bagay Koman m pat sipoze m pat sipoze prann m pran kilòt ou papa. Bon m pa wèl.
Non ou paka dim pat sipoze prann ou te kenbe m ansanm avèl m tap sòti a kilòt ou. Oh ou te sipoze mandem ni o mwen m te ka wè bon malgre m tap Papa twò laj souple an al lakay lan al pou al chèche kilòt ou wè si w jwenn kilòt lan lakay lan fè sa w vle ansanm avèm men mwen menm si kilòt lan pa lakay mwen mwen menm map fè wè

Kisa Naya wè? Bon di w. Mwen pou di m vòlè kilòt ou? Bon di w, m pa di w vòlè kilòt mwen, m jis di w m pa wè l e jan m te wè w t ap manyen l ou t ap di m ou renmen yo sa a. Bon ou te ban m randevou yè pou nou t al nan mòl la gade w pa ale. Pa gen, mwen m pa di se ou non men m sispèk, m jis sispèk ke ou ka pran yo, m pa konn si w bon kilòt pa men damou. M pa ka di w prete yo.

Talè na pale. Talè map regle yon bagay la.
Ou pap janm fè derespektan sa anko. Ou wè sa w fè la jodi an, ou pap jwenn mwen anko pou w fè l. Ou ka vin ak figi m pou w ap di m vòlè kilòt. Ou wè li? Men li wi, tout moun ap di menm bagay la, e pa manti. Wè on moun sot rakonte la sa la di menm bagay la tou. Li dwe m ret vòlè. Li pa di se ou k vòlè l non, li di si tout fwa moun on m pa gen moun ki konn antre nan chanm mwen, si m pèdi yon bagay kèlkeswa sa m pèdi an m ka pale avè w pou m mande w li. Papa wè tout sa w ap di an la m pa konprann anyen. Wè sa w ap pale an la m pa konprann anyen. Vin dwat pa vin kwochi. Ok.

Samdi an m fini, m pa nan m pa samdi an m fini m siye dèyè l met so sou li. Ou fache ou fache epi tou e pa premye fwa m ap pèdi bagay nan chanm an. Ou wè m pa t janm vle di w sa? M konn m ap chèche yo m pa wè yo m panse se yon lòt moun. Yon lè m gen yon wouj a lèv m m achte byen chè m achte l sou amazon byen chè. M ap chèche wouj a lèv la m pa wè l epi lè m gade de twa jou m wè l. Yon lè m wè w fon videyo tiktok wouj la sanble a pa m nan. M wè m te vle di w sa wè ou kounya wou kòm ou fache mwen menm m ap di w sa k te pase. Kisa l di papa?
Oh Wouyy mezanmi pa fèm pale non sa m di an m fini M ta achte yon wouj a lèv sou amazon. Mwen menm ki vòlè wouj a lèv ou? M pa di se ou k vòlè l non men m te wè youn nan bouch ou. Pou non w pa ka wè yon bagay nan bouch. Li sanble a pa m nan. Kòman l sanble a pa w men se ou ki ak. Bon l sanble a pa m nan vre. Oh Moun sanble a pam nan em sispèk epa sanble mwen te pam non Mwen te fòl Bon papa Sa bon pou mwen Di sa sa ta bon pou mwen an Fèz yo byen sèch kòmsi sa se chay li pata ka fè Nan ya wap vin pwopòz bon timoun ou la nan ya On ti kilòt ou ka vòlèl byen.
E lakay ou m te konn vini. Ou ka pran bal la. Sak fè w ka di sa. Non, non.
Bal pa m non non non men pa prepoz ou pa ta ka vòlè l vre. Baba, e lakay ou m vini ki fè sa. Wè si m te konn ret lakay mwen m pa t konn vin lakay ou. Jodi jounen an sa w di m la ou pa t ap ka di m. Ou pa t ap ka di m Vava. E si w kanpe devan m pou di m vòlè grenn kilòt ou Vava. Non. M pa moun pou m met pye devan kò nou. E antouka m ap di w mèsi. Mèsi tande. Mèsi anpil. Ou trete m vòlè. Ti grenn kilòt sa vle di m pa ka achte w kilòt mete sou mwen.
Mwen jis kounye a yo pa fè sa pale anpil wi. Si w te fache vre ou konn sa w t ap fè? Dam jis konsyan pou di bon papa. Kòman pou m konsyan?
Eske se mwen k vòlè bagay lan? Gade l fè kè m sote gad on zen. Oh! Mwen fè kèm sote wi gade manzè ou fè kèm sote Fè kèm sote ou fon sèl pou map esplike yon bagay gentan fèm wè esam di w Wap fè ou wè jan moun nan di an Eske nan di Oh m sot la konn yon besti m sa nan telefòn wi Bon mwen menm m pè pou m pa ale bay sa sou entènèt paske son moun ki renmen fè zen.

Pa fè sa, kot sa w vin kriye la la? Non, bon ap di m konsa m fè je m byen chèch. Kisa, ou menm w fè je w chèch vre cheri? Kisa, moun nan di sa? Oh, e m t konnen w ta pral plede wi, m t konnen w ta pral plede w di se pa ou. Oh. Anben yon zonbi t anndan chanm mwen gen zonbi ladan? Gen zonbi? Anben fòk mwen, fòk mwen verifye m wè si pa gon zonbi k ap met avè m. M achte kilòt la byen chè pitit nan mòl lan.

Mpa bezwen wap gen anyen Naya. Ou pat gen anyen.
Oh oh.
Kòm se akize wap akize. Mpa akize w cheri.
Wè la, epi mpa vle fè sèman. Mwen chita pou mèt cheve a wi. Mwen menm ki pral pale avèw.
Mwen menm ki pral baw mèt men nan tèt mwen. Ha menm. Chita pou mèt cheve a. Mta dènye sanwont ki egziste nan mond lan. Oh. Ou vin la. Si w te vle pitit.
Wont son volonte li ye. Si w vle wont, wont. Pa gen moun pa konn panse moun yo bava.
Pa fè m leve ti bagay sa m frape la nan tèt ou menm si m lakay ou.
Nayoo m pa di w sa pou w fache non m jis di w sa bon mwen pè di m pa fache epi m wè w pi fache pase m. Oh oh a bon w pran l vre. Ah ben w pran l vre wi m renmen sa m ap di w pran l vre. Bava pa fè m plonje sou. Nan pran l vre wi.
Kòman jan w pran l nan.
Si w ap fache konsa w pran l vre.

Jan nou wè a, san mi besti twa bon ti moun, li pa tap jan m vole bay mwen vre. E jis m te vle prank li. Pase m di fò m prank besti tou, besti a fè konplis prank mwen. Mwen menm fò m prank besti. Donk jan nou wè a, se konsa sa te pase guys. Besti fese batè.
Epi yo koum de kase. Ou manke kase pye m vre wi. Epi yo koum de kase.
Wè a jodi an se abilas ki pote vin pon. Mesi mwen ke fwe. Vwe vwe si fwe se maten. Epi yo fem fache. Mezanmi ti moun ma fè nou konnen ke besti konn met cheve. Besti pa selman aktris. Besti konn mete les. Ou bezwen ou mete yon bel les. Kontakte besti ekri l sou instagram ni. Sou paj li naya ofi. Epa naya ofisyel. Sou Naya officiel pou vin met lis. Pou l met lis pou bon bagay. Nou pap mete l chè.
Nou pap mete l chè. Ok? Ou gen yon star kap bay problem. Nou pa mete chè nou menm. Se jis vin supporte nou. Vin fè nou fè kob. E pi tou kontinye follow nou sou page nou yo. Sou Facebook, sou Instagram, sou TikTok. Sou tout kote. Bon, nou konn non yo deja. M pa bezwen repete yo anko. Donk guys Map tann nou tout Si nou pa jwenn mwen sou Instagram ekrim sou tiktok ou byen e nenpòt kote a pou m ka reponn nou Bye bye Map touyel pou nou yon jou Si tel reprank mwen ankò Koul map kase Bouke.